Epi bon weekend merci paske nap koute radio kiskeya byen vini nan 5 yèm parèt jounal 4 è pou semèn nan jodia se vandredi 16 janvye 2026 kòm dabitid mwen se Dodley Orelus ak Gabriel Rene ki nan mikro yo pou prezantasyon jounal la. Aprè midi a se Junior Ristor ki sou konsòl la pou manèv teknik yo. Bonswa Junior, bonswa Gabriel. Bonswa Dodley, bonswa Junior, bonswa tout moun, bon weekend, byenvini nan avan dènye parèt jounal 4 è pou semèn nan. Jounal 4 è, presizyon san mank.

Men kèk nan pwen n ap gen pou n devlope nan jounal la apremidi a, depi finisman mwa desanm ane pase, chèf koalisyon Viv Ansanm nan, Jimmy Cherizier alyas Barbecue ap fè monte desann ant Tè Nwa nan Site Solèy ak Kanaran, paske sekretè deta sekirite piblik la Mario Andresol te deja avèti l operasyon yo pral fèt Daprè direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun, Pierre Espérance ki retounen avèk seri akizasyon kont Sekretè Deta Sekirite Piblik la. Travay lapolis la ap fè dènye jou sa yo nan kapital lan pou dechouke bandi yo enpòtan anpil Pou popilasyon an, daprè Etzer Jean ki responsab yon òganizasyon nan Kafoufèy. Li salye kouraj ak detèminasyon direktè depatmantal polis Lwès 1 an, komisè divizyonè Ader Jacques, ki montre li vle pèp la rale yon souf pou kapab retounen lakay li. Gwoup otodefans nan lokalite Jean Denis nan vale Latibonit lan ap chèche yon sèten Tupac, yo prezante kòm yon bandi ki fè pati gang Taliban ki al pran refij nan Latibonit akoz operasyon dwòn k ap mennen nan Pòtoprens, daprè prezidan sendika plantè vizyonè pou devlopman Vale Latibonit, René Charles, ki soulinye apèl, ki renouvle apèl pou gen operasyon ak dwòn ki lanse nan Savyen kont bandi Gran Grif yo. Desizyon konpayi Royal Caribbean pran pou bato l yo pa fè eskal ankò Labadi jiska finisman ane a pral genyen gwo konsekans sou ekonomi an nan rejyon Nò a, daprè ajan egzekitif enterimè Cap-Haïtien Patrick Almonor ki di desizyon sa vini nan move moman.

Mwen respekte anpil desizyon dirijan iranyen yo pran pou yo fè bak sou pandezon 800 moun ki te dwe fèt ayè. Pèsonn pa fòse m pran pozisyon sa a. Mwen pran l pou kont mwen, deklarasyon Donald Trump fè sou kont Truth Social li nan moman kote sitiyasyon an parèt fè yon kalme an Iran. Dirijan Repiblik Islamik lan ki ralanti nan deklarasyon yo ap fè san rete kont Washington jwenn soutyen Prezidan Ris la Vladimir Putin, youn nan prensipal alye yo ki pale nan telefòn jodi a ak Prezidan Iranyen an Massoud Pezeshkian ki remèsye l aprè La Risi te denonse ayè nan Nasyon Zini politik Etazini ap mennen pou l mete lwil sou dife a an Iran. Opozant venezuelyèn nan Maria Corina Machado ki ofri Donald Trump meday Pri Nobèl Lapè la, yon desizyon prezidan ameriken an akeyi a kè kontan, fè konnen jodi a devan Fondasyon Heritage nan Washington, Venezuela ap lib gras ak soutyen chèf La Mezon Blanch lan, alòske nan Oslo, Komite Nobel la kritike Madam Machado ki raple ki pa genyen dwa bay yon lòt dirijant politik lan fè konnen yo nan premye pati tranzisyon an ki dwe debouche sou òganizasyon eleksyon prezidansyèl li di li kwè l ap genyen pou l pran tèt Venezuela. Plizyè siyal montre genyen yon gwo akselerasyon ki fèt nan negosyasyon pou Ikrèn ak Larisi ta siyen yon akò lapè pou fini ak lagè a ki lakoz plizyè santèn milye viktim depi 2022. Negosyatè Ikrenyen ak Ameriken yo ap rankontre demen ankò nan Miami, nan Moskou, Kremlen akeyi kòm yon jès pozitif volonte plizyè peyi Ewopeyen pami yo Itali ak Lafrans montre yo genyen pou yo retabli ak li dyalòg sou sitiyasyon Ikrèn nan. Nan peyi a, menm majistra kapital la Kyèv, ansyen chanpyon du mond bòks Vitali Klitschko, anonse akoz dega bonbadman Ris yo fè nan enstalasyon enèjetik yo, pòt lekòl yo ap fèmen apati lendi jis rive premye fevriye pou yo kapab fè ekonomi elektrisite. Epi Prezidan Donald Trump rale menas ogmantasyon dwa dwàn pou l frape tout peyi Ewopeyen ki kont volonte l pou l pran Groenland lan nan Dànmak, men Dànmak, malgre otorite danwaz yo eseye desann kòlè l lè yo envite lame amerikèn nan patisipe nan egzèsis y ap fè ak plizyè patnè ewopeyen pou defann zile a. Vwala, pwen sa yo ak plizyè lòt nou pral gen pou n devlope lè n tounen apre poz la, rete branche.